E sijè sa se kansè, men nou gentan nan twazyèm prezantasyon sou li men nap fè yon rekapitilasyon pou nou menm ki la rapid e nou swete ke Bondye kapab ede nou konprann paske si se pa nou menm ki genyen li yon zanmi nou yon fanmi nou fè li e devwa nou se pou nou ka ba moun limyè paske Bondye di li pran nou dè tenèb a son aberab limyè so lè nou vin rantre avèk Bondye nou oblije vin yon limyè pou moun ki nan tenèb pa tenèb spirityèl sèlman men lè w malad ou nan yon tenèb paske dèfwa w ta renmen optimist ou pa kapab optimist pou ki rezon w ap reflechi ke doktè a ba w 3 ou 6 mwa pou viv nou pral pale de kansè but an nou gade kisa kansè la ye.

oubyen ou fè kansè pwostat, oubyen ou fè kansè kolon ki fè ke definisyon an chanje. Paske avan ke ou deklare ou ke ou gen kansè, ou gen prè de 20 tan, 20 a 25 an, ke maladi a ap fòme nan ou menm. Yonn nan fason plis senp ke m esplike sa, se ke si w ap bale yon kay, Lè w ap bale yon kay, ou ranmase fatra a, ou anpile l yon kote. Si w pa anpile fatra a yon kote, ou p ap bale kay la byen. Si w fè yon pil isit, ou fè yon pil lòt bò, ou fè yon pil lòt bò, ou p ap kapab netwaye kay la nan yon tan rekò. Si nou menm nou kapab fè l konsa, e Bondye ki kreye kò w la. So, sa kò w la fè, lè ou manje manje ki mete kò a nan yon eta de toksik pou kò a kapab viv paske chak jou kò a ap defann tèt li pa bliye nou fèt avèk yon avèk selil e selil nou se yon pakèt selil li renouvle chak jou so pou selil sa yo kapab renouvle nan yon anviwònman ki sen kò la oblije pran toksin yo epi l ape baleye yo anpile yo nan yon kwen pou ke san nou. avèk nivo toksisite a pou san nou pou nou pa mouri avan lè. Lè kò a anpile toksisite sa yo pandan yon peryòd de tan, gen yon lè ou rive ou santi ou pa alèz. E se lè w al kay doktè, doktè a di w konsa ke ou gen iks ou igrèg maladi. Men se pa yon bagay ke w gen jodi a la. Nan kesyon nou poze tèt nou chak swa, kiyès pou n blame? ki fè nou malad. Nou kapab di ke premyèman o pwen de vi spirityèl si nou pat janm peche, si Adan e Èv pat janm peche eske tap gen maladi sou tè a? Jamè. So premye moun ki pou blame se kiyès? Se tèt nou. Ok? But Bondye gen plan pou nou. Bondye gen plan pou nou pou ke li kapab ranvèse maladi yo. Aswè nou pral pale de kolon, colon, e kansè di pwostat. Son sijè ki ekstrèman chè a mwen menm paske gran pèm mouri avèk kansè pwostat. E sim te konnen sam konnen jodia m te ka edel. Nou gen yon zanmi nou resaman ki osi deside avèk kansè pwostat, ke nou te eseye ede men l pa met konfyans li nan sa Bondye di. An nou an nou gade kisa American Cancer Society di de kansè, sitou pwostat e gen anpil gason la a. Nou ta renmen nou tande l. E osi l ap pale de kansè kolon tou. So nou tout ki la nèt nou sanse enterese a sijè sa a. Li an angle but nou kapab li li e tradui rapidman. Ok. Li di, Eske kansè se yon bagay ki komen? How common is prostate cancer? Li reponn, li di, O apa de kansè Po. Kansè pwostat se yonn nan kansè ki pli komen pou gason k ap viv an Amerik. E li di konsa ke American Society of, American Cancer Society, li estime ke kansè pwostat nan Etazini li Anviwon 161300 new case of prostate cancer. New case wi frè sè e frè. Menm lè sa ta va yon pa ane son pakèt bagay li ye. Imajine w 161360 gason pa ane dyagnostike avèk kansè pwostat. Yon pakèt bagay li ye. Anviwon 26730 moun mouri de kansè pwostat. Pa gen yonn nan nou la a ki exempt, ki di m pap genyen l. An nou gade risk, li di one man in seven will be diagnosed with prostate cancer during his lifetime. Nan peryòd de tan yon gason ap viv, si w pran 7 gason, yonn kanmenm. San konte de moun ki mouri avèk kansè, nou wè anviwon one man in 39 will die with prostate cancer, something very very serious. Koz ni kolon ni kansè pwostat nou jwenn li nan yon sèl bagay. nan dayèt, nan jan ke moun manje. The standard American diet, mwen m renmen, Bondye gon fa, Bondye gon humour lakay li. Poukisa yo rele l standard American diet, e si w ta pran premyè lèt yo, li make sad. Ou pa wè jan Bondye gen humour lakay li? Eske Bondye pa fè yon leson pase la? Standard American diet, men si w ta vle pran.

Ok then ou genyen vyann, ze, nuts epi ou gen dairy, dairy a se tout sak sòti nan pwodwi animal, tout sa nèt konstitye 92 pousan de sa moun manje. E tandiske sa ke Bondye ba nou manje a nan Jenèz chapit premye vèsè 29 li sèlman konpoze de 8 pousan. Banm poze nou kesyon, nan kèlkeswa ekwasyon ke Bondye Li an minorite ladan sak pase. Se dezas ke l pwodwi. Si w gen fwaye, Bondye se sèlman lè gen yon pwoblèm ou chonje gen Bondye. Sa kap pase avèk fwaye an? Lap kraze. E sesi tou pou legliz. Si w gen yon legliz sa Bondye di reyèlman prensip ke Bondye etabli li pa ligne de règlement de marche yon legliz lap kraze lap kraze donk m ta swete ke tout moun ki la aswè a nou kapab reverse ranvèse fason ke nou manje wè picture sa m mete l pou yon rezon Se yon kolon ki gen kansè ladan l. E rezon k fè yon nèg genyen kansè pwostat, gen yon kote nan kolon yo rele sigmoid. M ap fè yon ti deplase m montre nou. Pati sa la. Li vrèman kloz de glann pwostat lan. Lè kolon an anbarase avèk manje. Anbarase avèk manje. Konstipe, konstipasyon kwonik. Li gen mucus ladan, bacteria et autres. Kolon fon ti pete. E pi li lik, ok, li koule nan pwostat la. Se pa on sèl kou li tonbe, se degoute lap degoute. E se likid sa a. Ki bò kansè pwostat la. Sa vle di pwoblèm kolon li reyèlman lye avèk avèk kansè di pwostat. Èske nou konprann sa m di a la? Humm? Pwoblèm pwostat lye ak kansè di kolon? Wi wi, li trè lye. Li trè lye. Trè lye. Paske kolon an li pa netwaye. Kolon an sal epi l kòmanse li kòmanse koule. Epi sigmond lan li trè pwòch de pwostat lan. Epi lè l kòmanse koule, kisa l ap koule? L ap koule, li p ap koule yon bagay ki pu. Epi li gonfle pwostat la. Pwostat la vin anfle epi ou vin genyen kansè pwostat. Ben, se yon bagay m ta renmen di w, ou mèt fè rechèch. Kansè pwostat se yon kansè, yon kansè ki estrèman lan. Selon etid ke m fè, rechèch ke m fè, yon moun ki pa janm al kay doktè ditou pou kansè pwostat, li gen plis chans pou l viv ke lè l ale. Se yon maladi ki slow, li pa devlope fasil. Sitou lè yo mande w pou fè bayapsi, yo pa l, yo pa l fè yon, yo pa l fè yon, yo pa l, yo pa l mete yon twou ladan li, e sa ka koze plis, plis tò. Olye ke m anbarase nou oubyen. Di o Bondye la fen rive pou mwen m pap kapab jwenn mwayen pou m geri avèk kansè a bon m ba nou kèk solisyon premye bagay ke m mete li make combination water bottle e konn poukisa se li m mete sou tablo a m ta chèche yon lòt yo vann sa nan Walmart pou mwens ke 6 dola yes e li yo rele bòk lan wi. Ban m poze nou yon kesyon. Lontan moun ki fèt Ayiti menm jan avè m, èske lakay tout granmoun lontan pa t gen yon bòk? An tèm bagay ayisyen la. Non. Yès. Mwen lakay mwen lè m te piti te gen bòk. Yon lavman. Aa. Yo rele l bòk kote yon se rele l lavman. Se yon se jan w wè sa ye a anndan bwat lan. ok ou pran li ou plen li avèk dlo ok epi ou kroke li nan nan chanm de ben ou epi ou pran pwent lan ou rantrel nan anus ou se yonn nan fason ki pi ki pi rapid pou rantre nan fwa ou pou rantre nan nan ren ou paske si le fèt ke ou fè kansè se paske kò ou gen toksin ladann tèlman lontan ki fè kò a mande Pou w netwaye li, donk si w ka jwenn yon bagay ki dirèkteman ale an, lè w mete li, li ale ni nan ni nan fwa a, ni nan pankreyas lan, ni nan ni nan bladè ou, blad pipi an, li netwaye yo, e ban m di w yon bagay. San w fè tou kò w, tou yon ògan. Sa vle di ke chak 3 minit san w pase anndan ren w. Lè w fè ènima a, ènima a ale parapò a bladè w kote l konekte a li monte a ren w. Donk si w pran, si w mete de zèb, paske Bondye di nan Som 104 vèsè 14 ke li bay èb pou sèvis lèzòm. Donk si Ou retounen rega vè Bondye. Ou chèche, ou fè Bondye konfyans olye ou al fè lèzòm konfyans. Ou chèche zèv ki kapab klin ren ou, klin fwa ou, klin pankreyas ou. Lè w pran yon ènima, yes nou di nou isit nou pa sèvi avèk ènima, se bagay moun andeyò, men moun andeyò pat konn mouri a pwostat. Granmoun lontan se kouche l kouche demen maten l pa leve. Li rasazye daj. Rasazye de jou mon frère. Men konnya timoun isit fèt avèk suk timoun nan poko fèt li gon pakèt tube nan nen li pito nou te rete nan bagay akayik yo nou ta viv ansante esake Salomon di konsa mye vo poum viv nan yon kay avèk yon ti pen sèch kem gon madanm kap pete pal anpil nan tèt mwen e menm konsèp la wi pito mte rete nan bòk mwen nan bagay nati tan map manje pwodwi sa yo epi tout lajounen m lopital.

Byen antandi se yon doktè l te ye, ok, li fè son bagay yo rele li rele entraveneuse, li rantre li nan nan li ba moun nan piki epi depi l kontre ansanm avè l li geri moun nan. Fòm di w sa li ilegal ozetazini. Men tande, sa a vann 99 cents, m pa kwè y ap arete w paske w achte yon yon bwat baking soda.

Like a sweetener Mwen gen dwa mete agave paske m ap eksplike w pou ki rezon. Kansè, Selil kanserez yo renmen sik paske anndan kò w chaje avèk enpurite, pa gen oksijèn, yo, yo they get fed on sugar. So lè w bwè yon bagay ki sikre yo di ok men, men misye ban m manje epi anndan manje w mete sa yo rele yon pwazon rat epi w detwi kansè a ok. Ou kapab fè enima avèk la lwa. Ou fè ou fè la lwa ou fè dlo la lwa ou fon enima ansanm avèl. Ou pa oblije tann ou gen kansè la non pou fè bagay sa yo. Ou kapab prevenir li. Sitwon vrèman bon pou kansè. Dèfwa yo di sitwon ba nou asid non non non lèl rantre anndan nou

Si sitron kapab fè sa ak mwen pou sa m pa pran l? Eske kimon ap fè sa ak mwen? M pa pale doktè mal. Yo gen enpòtans nan sosyete a. E m gen respè pou yo. Paske tandans moun nan avan l al aprann doktè a se pou l te fè sa ki byen. Men sepandan, m oblije entelijan ase, paske se mwen menm Bondye ban m responsab tèt mwen. Bondye pa bay pèsonn responsab tèt mwen. O jou di jijman, kiyès Bondye ap rele? On moun pou l kanpe avè m oswa mwen menm? David di, Aprann mwa a byen konte men jou. Se pa sa? So, si ou pran on pat lalwa ou fè on èniman avè l, èske ou pa byen konte jou? Alright.

Pran remèd men pa chanje fason n manje. Ban m wè si n te ka ba yon egzanp espirityèlman. Nou konvèti, n antre legliz, men nou pa vle kite peche. Nou mèt fè sa n vle anndan legliz, pa janm met leve jenou atè. Tout lajounen nou nan jèn. Tout lajounen nou nan lapriyè. Yo rele nou ti pastè tèlman yo wè nou serye. Men si ou pa chanje fason ou ye avèk Bondye ok e lave men sou yatè. E sa ke li di se pa tout moun ki di Bondye, Bondye, Bondye kap rantre dan le wayom dè sye. Lè w rive wap di m pa janm konnen w ou menm ki tap nouri or work Iniquity. Ou konn pou ki rezon? Paske ou gen yon aparans de pyete, men ou renye se ki an fè la fòs. W ap pran remèd, se vre. Ou gen dwa ale kounya la a, ou pran Ginger a. Ginger ap fè travay li. Men osi w ap bloke l nan efikasite l. Paske lè l fin retire yon mòso pwostat, maladi a, ou rantre l ankò fason ou manje. Donk sè e frè even do nou fèl rapid men m panse ke m di lesansyèl si w ta gen yon moun ki malad kèlkeswa maladi kansè l genyen sa m sot ba nou la yo they will work ou konn pou ki rezon kansè ap jèn jan ap travay osi Paske jenjanm nan li netwaye kò a. E kisa kansè ye? An nou li l ankò. Kisa kansè ye? Kansè se yon maladi kwonik de toksisite. So se pa pas, e pa pou kansè, e pa pou kansè pwostat sèlman jenjanm bon. Ou fè li, lap geri w ke enpòt maladi ke w genyen an paske ke li gen yon et li gen pwopriyite medisinal pou klin kò a. Li kapab achte kapsil. Ou ale nan nan stò, health store. Epi w chèche 5 hundred milligram li make sou li of ginger then li pran l lap koupe kansè pwostat la in half in nan 8 semèn. Premye a se grenn grenn joumou. Grenn joumou.

Sa vle di yo konnen yon bagay nou pat konnen gras a Dye nou konnen laswè a tou alright ok ok an nou priye non Senyè nou di w mèsi pou enfòmasyon sa yo ke w ba nou aswè a se vre yo kapab ede nou men si nou pa ranje fason n manje nap lave men pou siye atè. Ba nou fòs Senyè pou n tounen a Jenèz chapit premye vèsè 29 kote Senyè ou te montre nou egzakteman sa pou n te manje e konsa lè nou tounen ou di revenez a moi et je reviendrez a vous o non de Jezi amen.